Medam e mesye bonswa, non pam se Alfred Jimmy. Se toujou menm plezi a, menm amou an pou n kapab pote emisyon sa a pou ou menm ki se yon emisyon toutafè spesyal. Jodi a nou pral genyen e nou genyen avèk nou Fanias Audne li menm ki se responsab kominikasyon pati sa a li menm ki rele MOSANO a. Ansanm nou pral wè detay de pati sa a, ki twouve lan depatman Nòdwès la, fò n pa bliye tou, sou prezidan Privert, se sou pati sa a ke li menm li te eli kòm prezidan nan fou vòt ki te fèt nan palman an. Bonswa Fanyas. Bonswa Jimmy, nou salye tout zanmi telespektatè Fowòm dè Spò yo. Nou kontan avèk ou sou plano a aswè a pou nou pale de Mosano.
Toutafè. Fanyas, èske w kapab prezante

Nou gen yon lisans an syans jiridik epi yon lisans an syans administrativ. Nou se egalman direktè pwogramasyon Radyo Eksèl Entè. Nou kolabore ak Radyo Eksèl Entè ak Radyo Makoni FM. Nou gen platfòm atravè rezo yo ki se Teleskòp Tafa Plis. Nou se ansenyan nan divès etablisman nan vil la.

nan nivo kòdinasyon an, nou vin responsab kominikasyon nan nivo depatman an. E nou gen divès lòt fonksyon anndan pati a. Pati a ki gen plizyè komisyon anndan li, pliske Mosano se yon pati ki ap fonksyone sou yon baz estriktirèl. Gen yon komisyon finans, an ma kalite de administratè kontab, m se prezidan komisyon finans Mosano. Ya, ou se prezidan finans an menm tan ou se responsab kominikasyon Mosano e m kapab di kijan ou rive vin responsab kominikasyon pati sa?
Bon nou vin responsab kominikasyon Mosano se pa rapò avèk jan n di l la estrikti pati a ap mete depi kèk ane e kòm pati politik Li ekstrememan enpòtan e atravè estrikti y ap mete yo pou pèmèt aske tout fonksyon yo respekte e nou menm kòm jounalis k ap fonksyone nan kite manm pati a li manm pati a epi ki gen yon responsablite nan nivo radyo. e seyatè a epi pa la swit yo te estime se youn nan chwa ideyal e pèmèt aske nou vin responsab kominikasyon pati a. E pandan w di ou vin responsab kominikasyon pati sa a ki se Mosano ke jodi a gran piblik la konnen ki responsab kominikasyon, ki sa ki pouse w angaje w nan batay politik sa a? M angaje m nan batay politik peyi Dayiti, premyèman, Se paske Jimmy Alfred se yon Ayisyen, m se yon sitwayen ki konprann nesesite pou m enplike m nan lavi sosyal ak politik peyi a pou bouste chanjman, pou pèmèt ase gen de revandikasyon ki pase. E nòmalman, tout sitwayen responsab, sa pa vle di lè w fè. pati, yon strikti politik ou afinite ase pou vin kandida, men tout sitwayen ta sipoze omwen nan yon òganizasyon politik, sa se youn nan bagay, si tout fwa pati yo jwe wòl ke yo dwe jwe nan sosyete a, ap pèmèt sitwayen sa yo gen de fòmasyon pou pèmèt aske yo e avanse, konprann reyalite sosyopolitik peyi a, e poukwa pa enplike e de manyè dirèk ou endirèk nan lavi politik peyi a. Tout afè.
Nan sa ki wè avèk gade de dirèk e endirèk nan lavi politik peyi a, paske lè w s on jèn, e de ou gen kapasite, e pa gen anyen ki enposib, e sitou se pou yon chanjman. Vrè chanjman an, ki sa l ye? Se chanjman pou chanje sitiyasyon moun ki pi venerab yo, nou kapab di. Nan ki kontèks pati Mosanno te fonde?
Mosanno se yon pati ki sot lwen pou vin pre. Ann di avan menm te gen Mosanno, se te yo t ap fonksyone sou yon baz òganizasyonèl. Nou sonje fòs kolektif te genyen nan yon epòk. e nan vil Pòdpe nan depatman Nòdwès la. E ofil dè zane, e òganizasyon an ap pran jèvrin, tout kondisyon yo vin reyini e pou pèmèt aske e òganizasyon an vin transfòme an pati politik e vè lè zane. 2013 yo, Kòdonatè Jeneral la ansanm ak ekip li lanse inisyativ pou mete sou pye Mosano ki te nan yon premye tan, Jimmy Alfred, Mouvman de Solidarite pou Lavansman di Nòdwès, SANH, e avèk nouvèl strikti ki kontinye ap mete nan sig la, yo vin nan akwonim nan, yo vin ajoute H ki se. Mosano, Mouvman de solidarite pou lavansman d'un nouvel Ayiti. D'une nouvel Ayiti.
E sa selman sa fèt apre Prezidan Privè fin rele sou pati a oubyen sa te gentan fèt avan Prezidan Privè a? Bon, si tout fwa Prezidan Privè te gen chans patisipe sou li nan eleksyon segon degre, sè ke li te nasyonal.

Nou kapab eksplike sa pa egzanp, genyen yon seri de paramèt ki potko vreman respekte. Men depi an 2017, Mosano dakò striktire tèt li, striktire kòman se pèmèt aske manb yo antre atravè yon ansanm de prensip, dayè Mosano gon stati ki reji fonksyonman li, deviz Mosano se tèt kole pou chanjman, epi gon slogan ki di an nou tout mete men pou n chanje peyi a. E estrikti sa yo, depi 2017, nou tout konnen deja pa gen eleksyon nan peyi a, men Mosano kòm pati politik nasyonal ki genyen omwen 6 kòdinasyon depatmantal atravè 6 depatman jewografik nan peyi a, men ki gen syèj sosyal li nan Nòdwès, patikilyèman nan 203 Rue du Massisime, Pòdepè. Bosano gen 3 biwo nan depatman Nòdwès la, youn nan awondisman Mòl Sen Nikola ki Jean Rabel pi ba legliz la, gen biwo Pòdepè a ki nan Rue du Massissime epi gen youn Sen Lwi di Nò sou Fò. Ya.
Ki sa nou ou kapab di nou ki objektif prensipal pati a depi lè li fonde?
Objektif pati a, alò tout pati politik yo gen objektif sa ki se pran pouvwa. Men depi 2017, Mo sa nou, jan n sot di la, atravè estrikti y ap mete, kòdinasyon nasyonal mo sa nou a ak kòdinasyon depatmantal Nòdwès la ki gen yon gwo responsablite, chwazi atravè estrikti y ap mete, fòme manb yo. Fòme manb yo sou tout liy. Paske. ansanm de responsablite ki yo genyen. Nou estime pati politik sa yo lè yo pran pouvwa e pa gen anyen kòm rezilta ki bay. Anpil fwa menm moun ki kandida yo lè pati a pa striktire, moun sa yo chwa yo fèt sou baz konjonktirèl. E nou menm nou di lè ap gen eleksyon nan peyi a n ap patisipe. Men dabò se fòme manm yo nan tout nivo, pèmèt aske moun yo konprann reyalite sosyopolitik la, e sa ka toujou rive gen eleksyon, nou chwazi patisipe ou pa, men youn nan objektif ke n genyen, se prè dabò, pati a prè pou patisipe nan eleksyon, e lè gen eleksyon atravè pwogram ke n genyen sou tout, 11 komin jewografik depatman Nòdwès la sou tout peyi a. Lè sa a, n ap patisipe nan eleksyon an bòn e difòm paske n ap prè kòm pati politik pou nou rive enplike nan oubyen patisipe nan eleksyon pou chanje oubyen pou enplike nan chanje lòd dè choz. Ok.
E Monsano gen 3 biwo? Nan Nòdwès.
Nan Nòdwès. Poukisa ke Monsano gen e bay depatman Nòdwès sa anplis priyorite li? M sot di w deja, syèj sosyal Mosano se nan Nòdwès. Dayè Mosano, avan menm li te vin yon pati nasyonal, li te yon pati rejyonal oubyen yon pati depatmantal. Men kounya la, avèk egzijans ki genyen, Pou pati a te vin nasyonal, menm si n konnen kapital politik peyi a se nan lwès ki ye, men depatman Nòdwès la se yon depatman priyoritè pou Mosano. Se sa k fè, nan lòt depatman yo, an atandan Mosano ap fonksyone avèk yon biwo, men nan depatman Nòdwès la, Mosano gen twa biwo, youn nan chak awondisman yo. Ya, sa vle di priyorite mo sa nou vrèman, Nòdwès vrèman enpòtan pou li. Èske se lidè a ki twouve sa oubyen se manm pati a ki mete, ki fè nou konprann ke Nòdwès dwe yon priyorite pou nou? Nòdwès dwe yon priyorite pou nou. De pa de lidè a men sa se yon bagay ke nou antann nou. Menm jan peyi a se priyorite tout Ayisyen. Men etandone ke nou te gen tan, nou te gen tan la, e menm jan nou gen plizyè biwo nan plizyè nan awondisman yo e nan depatman Nòdwès la, se konsa aktyèlman n ap travay la tou pou genyen omwen yon biwo Mosano nan chak awondisman nan tout depatman ke li yo. Pandan n ap goumen pou fè chak awondisman genyen yon biwo Mosano, e konsa tou nou pral gade komin yo tou, pou n gade kòman nou kapab aranje sa. Men, jounen jodi a, ki pozisyon Mosano okipe nan lavi politik peyi sa a jodi a? Nan lavi politik peyi Dayiti, pozisyon Mosano se travay pou yon chanjman dirab E se sa k fè,
pou nou travay pou chanjman dirab la, nou chwazi striktire tèt nou dabò. E dayè nou wè konjonkti politik peyi a depi dèz ane kòman l ye, bagay yo prale de mal an pi. E genyen plis ke dizan eleksyon pa janm fèt. Enben, lè n gade sa, nou di, bon, nou p ap antre nan bagay wouloulouy wouloulouy yo san oken estrikti, enben nou di, n ap fòme manb, n ap fòme sitwayen atravè tout peyi a pou konprann reyalite sosyopolitik peyi a, pou konprann yo tout se Ayisyen, yo gen responsablite, enplike. nan lavi politik peyi a pou enpoze yon chanjman e se yon chanjman dirab paske nou menm kòm moun k ap viv la nou dwe batay pou n travay pou kite yon bagay pou jenerasyon k ap vini yo. Talè a ou pale de tout sa ke pa egzanp Monsano genyen kòm travay l ap fè pa rapò fòmasyon pou manm yo. Ki jan mo Monsadan vle pwoche pi pre popilasyon an, sitou nan kominote riral yo?
Aktyèlman, Jimmy, Mosano se youn nan pati politik ki trè pwòch popilasyon an. Nan seksyon, omwen nan chak seksyon kominal atravè depatman Nòdwès la, nan chak abitasyon, Mosano gen yon anbriyon. Pase, m sot di w, si n gen twa biwo, youn nan chak awondisman sitou nan depatman Nòdwès la, se paske malgre mank de posiblite, Raymond Sanon ap chache rapwoche, rapwoche moun yo. E atravè estrikti nou mete, n ap mete a, nou p ap rive sou moun yo kòmsi, kòm yo prevwa eleksyon. pou mwa out k ap vini la, ou pral wè kantite pati politik oubyen kantite kandida konjonktirèl k ap rive sou moun yo. Men l ap trè difisil pou omwen nan on komin, nan on seksyon kominal, nan on abitasyon, nan on lakou, pou pa tande pale de Mosano, paske nou touche depatman Nòdwès la atravè kòdinasyon yo, atravè komisyon, atravè tèt de pon ke n genyen nan zòn yo. Ya, ou pale de tèt de pon ki genyen nan zòn yo, sitou ou menm ou se responsab kominikasyon nan pati sa a li menm ki se Mosano. Ki sa nou kapab di kounye a la pa rapò a sa ki wè avèk kominikasyon? Ok? Ki estrateji ke Mosano itilize an se ki konsène la kominikasyon pou l rive sou pèp la. Avèk la globalizasyon, le mond son pla men, enbyen si mond lan son pla men, Ayiti oubyen depatman Nòdwès la, kote n chita la, nou kapab kòdone divès aktivite. Sa k fè pa egzanp, m ap fonksyone avèk. Kòm jounalis, plizyè telefòn, telefòn pèsonèl mwen, telefòn kòdinasyon depatmantal Mosano a, sitou selil kominikasyon an, epi yon tablèt ki genyen ansanm de gwoup ki ap fonksyone atravè tout depatman Nòdwès la, Pou ou rete konekte avèk tout ekip oubyen moun kòdinasyon, anbriyon oubyen komisyon ki n genyen atravè tout depatman. Lè talè a m mande w ki estrateji nou itilize, pandan n ap pale de estrateji a tou, ok, jounen jodi a, kòman nou rive. Ok, e ki wòl medya tradisyonèl yo ak rezo sosyo yo jwe nan travay ou kòm responab kominikasyon pati politik sa ki se Montano? Non,
medya tradisyonèl yo, yo pèmèt ase kominikasyon pase trè rapid. Jodi a, menm si nou genyen radyo Eksèl Entè ki li menm ak Monsano se youn di tout konprann, E gen rezo sosyal yo, WhatsApp, Facebook, e nou gen gwoup, paj Facebook pati a, e nou gen omwen on gwoup pou chak kote nou gen on ti rasanbleman Mosano. Dayè, e kominikasyon yo. pase trè trè rapid gras ak koulwa rezo sosyal ki pi fasil yo, pa egzanp, omwen WhatsApp, oubyen nou fè l apèl dirèk. E kijan pati sa jere fo enfòmasyon, rimè, ak kritik politik li konn resevwa?
Bon, fas ak kritik yo, oubyen rimè yo, nou aji jan n dwe aji, sofke nou menm nou toujou prè pou nou eklèsi tout Tout manb nan popilasyon an e ki pa klè de yon bagay. Pa egzanp, kesyon rimè oubyen kritik. Nenpòt moun ka fè kritik, nenpòt moun ka kou yon bri sou Mosano. Men, resaman m te fè yon entèvansyon anba yon pòs yon zanmi te fè. M di l si l bezwen enfòmasyon de Demosano omwen l ka, m prè l ka toujou mande m, menm jan w fè l jodi a, li kab toujou mande m de kwa il an è, sa k pase, ki sa. Men, nou konnen, pou yon rezon ou yon lòt, gen, toujou gen detraktè, toujou gen, e petèt advèsè, ki kapab fè nenpòt rimè pou ou, se sa k fè, depa oubyen, menm si se pa Damosano, li ekstrememan enpòtan. Pou chak moun ki tande yon bagay de X oubyen Y enstitisyon, omwen pase nan koulwa enstitisyon an pou w jwenn vrè enfòmasyon an. Jwenn vrè enfòmasyon an, ki nouvo pwojè ke Moussano li menm li genyen sou depatman an?
Nouvo pwojè Moussano genyen sou depatman an, oubyen pwojè Moussano genyen ki an kou sou depatman an, se kontinye mete estrikti, paske yon pati politik pa janm sispann travay, e sitou gen anpil pati politik nan peyi a, men ki se yon bann pati politik konjonktirèl. Dayè gen de pati politik nan peyi a, Jimmy Alfred, se nan pòch yo yo oubyen nan valiz. Nan valiz. Men jodi a, Monsano gen yon domisil koni, oubyen l gen plizyè domisil koni atravè peyi a. E se youn nan e bagay ki ta kab pèmèt aske ou fè estrikti a konfyans. E lòt bagay tou, e pwojè a se e fòme manm yo nan tout nivo. Pa egzanp, nou menm nou klè sou sa nan Mosano, demen si Dieu veut si gen eleksyon si n ap patisipe, nou pa mache nan lojik peye mandatè.
Alò, lè n di sa, se pa paske moun ki mandatè yo y ap trete an paran pov, men nou genyen de manb angaje paske nou ap fòme yo, nou fè yo konprann nesesite ki genyen pou sèvi pati a, pou sèvi kominote yo, pou byennèt kominote a. Dayè, nou wè deja gen anpil pati politik ki konn gen oubyen kandida ki gen mandatè nan yon biwo epi yo fè zewo vòt. Se paske moun nan pa t vin ak kè l. Ebyen lè n teni kont de iresponsablite anpil pati politik, lè n teni kont de anpil manti ki bay, ebyen kòdinasyon depatmantal la, kòdinasyon nasyonal la, yo di. fòk mo sa nou fonksyone a travè yon estrikti byen òganize. E estrikti byen òganize sa, se li menm k ap pèmèt aske a travè kowòdinasyon pati a e debouche sou tout sa ke yo genyen kòm pwojè. Ebyen, nan kad estrikti a, pa egzanp, m gen e tablèt sa ki se tablèt Bosano, si m, si m ta vl, si w ta vle m ba w eseye gade e kèk detay, e pa egzanp w ap wè,

Li pa pral vini sou popilasyon an avèk kandida k ap vin enpwovize si tout fwa pati a ap patisipe nan eleksyon, men se de moun k ap vini sou popilasyon an avèk yon pwogram detaye, avèk yon plan kanpay detaye, Avèk sa ke li genyen nan dyakout li pou chanjman an. Se sa k fè nou menm nou toujou envite tout moun kontinye mete men pou chanjman an. Pandan w pale de tout pwojè sa yo ke w di la, pwojè sa yo, men m pa wè oken pwojè ke Mosano genyen ki baze sou sa ki wè avèk edikasyon oubyen travay jèn yo o nivo depatman an e sitou lokal.
Ou petèt pa tonbe sou yo men E nan kesyon edikasyon, nan kesyon travay avèk lajenès, e Mosano e entèvni anpil. Pa egzanp, nou te genyen e kòdonatè nasyonal la e ki li menm, ki se Senatè François Lucas Sainvil, e ki travay e nan moman nan pasaj li nan palman e ki te nan komisyon edikasyon ki travay anpil sou plan edikatif avèk komisyon edikasyon ke l te ye a nou sonje lise e pòdepè te gen yon sèl lise se te lise tètine gilbo men sou demach li laprent potkò komin li vin avèk lise oris polt an 2007. Anplis demach pou lise sa, men li te fè tout dilijans pou gen yon fon ki te egal a 8 milyon goud a lepòk, ki te vle di kichòy, yo te konstwi 8 sal avèk kloti lise a. Sa pa rete konsa, yo vin avèk lise François Capra an 2006.

E gen lise Roger Riou nan e e sou zile Latòti a. E nan kesyon twazyèm sik, pase lise yo pot ko detache ak e e e ou byen e setyèm, uityèm, nevyèm. Men kan byen menm gen de lekòl nasyonal yo te mete twazyèm sik nan yo. Pa egzanp, e twazyèm sik pòs metye, twazyèm sik obè, e twazyèm sik e fwazon, twazyèm sik bochan. e pou te fasilite yon seri de lekòl nasyonal e moute avèk setyèm, uityèm, nevyèm e sa pa rete la. Genyen nan nivo e entèvansyon ki fèt pou yon seri de lekòl nasyonal pa egzanp, genyen lekòl nasyonal nan pa la. Se li ka François Sainvil ki achte teren an pou pèmèt aske lekòl la bati, fè tout demach e genyen lekòl nasyonal Demelis. Se sou bakòp li ka Sainvil tou, teren an te kòmanse achte gen lekòl nasyonal Boden. Sa yo sou plan edikatif. E se yon ansanm de entèvansyon, pa egzanp, e sou demand oubyen sou bakòp ekip la, e li ka sèvi l kòm palmantè, li te nan komisyon edikatif, oubyen nan komisyon edikasyon nan palman, epi li e fè tout entèvansyon sa yo sou plan edikatif. Epi mo sa nou e ap fonksyone sou plizyè wòch dife.

Jèn yo, yo gen yon panchan trè spesyal pou pati a, se sa k fè moun sa yo se sou dè moun, menm si gen anpil nan yo k nan gran rankont, men yo gen seksyon yo menm menm e pou pèmèt aske estrikti a avanse avèk yo. Tout afè.
Ki priyorite pati sa a akout e, nou kapab di, mwayen ak long tèm?
Priyorite pati a akou e a mwayen tèm. Akou tèm. e mwayen tèm se kontinye fòme manb yo, pèmèt aske chak moun ki se sitwayen ayisyen konprann nesesite pou yo enplike yo nan politik peyi a, e a mwayen tèm patisipe nan eleksyon lè genyen, e nou espere ke tout kondisyon reyini pou gen eleksyon, epi a lon tèm se. e pèmèt aske plan devlopman ke n genyen yo, nou rive e ateri ak yo. Pa egzanp, gen yon bann travay Mosano te enplike nan yo kòm pati politik oubyen moun nou genyen ki te eli sou Mosano te enplike, nou genyen pou nou kontinye travay sa yo, renove yo. An n di pa egzanp, Jimmy Alfred, an deyò de tout sa, e ke nou kontribye nan kesyon edikasyon, men genyen e pa egzanp entèvansyon ki te fèt, bon m ta pale de plizyè teren ke nou achte e pou de lekòl ke nou estrikti a ou byen e senatè a travè entèvansyon ke l te fè e te pote sipò kòm moun ki nan komisyon e edikasyon. Men sepandan, fò n di w, nou fè entèvansyon tou pou teren lekòl lise pòs metye, teren pou lekòl nasyonal de Belize and Zodin. Nou te fè, nou fè demach tou pou Joli Vè, Marom Seconde, lekòl nasyonal sa nan Basen Ble, lekòl nasyonal Boden, sou plan enfrastrikti pa egzanp. E gen bann entèvansyon ki fèt, pa egzanp. Jodi a, se byen malere. Se byen malere, Pòdpe pa gen kouran, edh pa ap bay sèvis. Men rezo elektrik la te kanpe an 2008. Se nou ki te relanse li. E alepòk, sou bakòp, oubyen sou demand, e senatè li ka François Saint-Ville, e gen... 10 milyon goud ki te debloke pou repare rezo rezo a e mal e bon men ki prezidan Jovenel te vle lanse e avèk kesyon kou an 24 sou 24 la men nou tout wè e jan sa ye men nou swete aske nou kontinye enplike nou kontinye batay pou pèmèt e e pòdepè an plen 21 nyèm sèk gen kou an e pi e e e sou plan enfrastrikti Richard Mayperald avèk e e e Anvan pon an, nou sonje kòman sa te ye, men se demach li kase vil ki pèmèt aske pon Richard Maitrealv la te fèt. Men alepòk, te genyen chak pon k ap fèt, genyen yon kantite mèt beton ki dwe fèt ni agoch ni adwat. Men lè ekip la konstate se sèl pon an mesye yo fè, alòske sa te nan kontra ekip la, palmantè a ki pa gen atribisyon pou l aji dirèk, travay de konsè ak majistra a lepòk la, zak fò wè, mesye yo fè, mete beton sou wout pou soti, sou wout Notre Dame nan, men te gen tou yon kantite beton ki yo te dwe mete sou, pou antre, pou al nan zòn Pak Gelen. Men, son pwoblèm nan nivo mèri yo. Paske anpil fwa lè palmantè a fè yon demach pou yon pwojè rive nan yon zòn, palmantè a pa ka vini, sa pa nan atribisyon l, men mèri yo dwe fò pou konsolide sa. Anplis de sa, nou tout sonje, nou tout sonje kesyon travay nan zòn Miriam, atravè pwojè sa, te gen drenaj vil Pòt Pè nan li. Malerezman, malerezman, e se sa k fè nou menm, jodi a, nou dakò, depi dèzane, Pòdepè genyen yon pwoblèm nan nivo administrasyon kominal la. Pase fòk mèri yo gon nivo konpetans pou yo konnen. E menm si yo pa Sa di majistra yo manke konn wòl yo. Lè yon pwojè ap egzekite nan yon komin, menm si ou pa touche de manyè dirèk, men de manyè endirèk ou se mèt dèv paske pwojè a se nan komin ou l ap egzekite. Paske toujou gen yon bif ant yon majistra, yon depite oubyen yon senatè.
Non, sa se palmantè tèt chaje men li ka sèvi l kòm palmantè, l pa janm antre nan detay sa yo. Men kounya men kisa m t ap di. Komin nan se ou menm k ap administre l. La komin a lotorite administrativ e finansyè. Prezidan pa ka leve yon bon maten, oubyen gouvènman pou l di m ap vin fè tèl ou tèl bagay. Kite m ba w egzanp pou m eksplike sa klè. E sou Ariel Henry nan komin Dèlma, mesye yo te vle fè 2 tronson wout. Gouvènman, epi s on bon maten konsa, TPTC debake. E yo vin travay. Epi Wilson J. di di mesye m pa konprann non nou ap entèvni nan komin mwen an san mwen. Nou kanpe sa. Epi lè yo antann pou travay la pase menm si majistra moutre ke l se otorite komin nan men si gon bagay k ap vin fèt pou komin nan li pa ka kite l depi l bon. Epi dezyèmman mesye yo te kòmanse travay nan yon twonson wout. E Wilson di, e tou le 2 wout yo enpòtan pou nou fè men gen lòt la se li k priyorite dè priyorite. Se la pou nou al travay anvan. Men gen anpil deriv, gen anpil dezòd k ap fèt nan nivo komin yo se paske mèri yo oubyen majistra yo pa konnen atribisyon yo. Men anplis de kesyon pon Richard Mal Peral, nou entèvni. nan kesyon e mache lapwent, nou vreman regrete, vreman regrete, mache sa m pa konn sou al nan li, paske otorite lokal yo, e otorite ki nan depatman pa kontinye l, paske lè x ou byen y otorite entèvni pou kon bagay nan x ou byen y zòn, E otorite sa l pa la pou tout tan, l ap pase. Men li a la kontinite de leta. Resaman m pase Lapwent, m wè se yon espas ki vrèman abandone, men nou espere ke Lapwent yon lè gen yon mache modèn ki reponn avèk tout e nòm yo. Men anplis de sa, Jimmy Alfred, èske ou te konnen tou pandan Lucas Sainville te nan palman, Se sou demach li Inivèsite Piblik di Nòdwès, IPNOP, te vini Bòdepè. Men, alepòk, Salvadò te majistra. Li di Salvadò, m ap fè tout demach posib, ou menm ki majistra komin nan, nou swete ke w fè tout sa k posib pou jwenn kote ou mete, epi tout lòt swivi yo pral fèt. Malgre te gen demach ki fèt pou espas la, pou Inivèsite a jwenn On teren, men li ka vin pa la ankò, gen de boustè, men inivèsite a kontinye ap desèvi popilasyon an. Ya.
Pa rapò tout sa ou pale la yo, èske li Kasenvil toujou nan tèt pati a? Wi, li Kasenvil toujou nan tèt pati a kòm kòdonatè nasyonal. Li akonpanye de on ekip ki solid, ki dinamik nan tout kòdinasyon depatmantal yo e nan kòdinasyon. Depatmantal Nòdwès la se idèm, gen kòdinasyon an ki gon bann responsablite. Pa egzanp, anndan kòdinasyon an si m ta touche kèk pòs oubyen kèk fonksyon ki enpòtan, gen kòdonatè, kòdonatè a, men genyen yon kòdinasyon o zafè politik, yon kòdinasyon o zafè administrativ, genyen. E yon sekretarya jeneral, genyen responsab kominikasyon, genyen responsab finansye, epi e ansanm de konseye delege ki fè pati kòdinasyon. Se tout yon package. Ya.
Poukisa sitwayen yo ta dwe fè konfyans a Bossano? Alò, e sitwayen yo ta dwe fè konfyans. Pa, yo ta dwe fè konfyans, an tèm jeneral. a tout pati politik kap fè yon bon travay pou byennèt peyi a. Men ke nou dwe klè sou sa, pati politik yo pa enspire sitwayen yo konfyans. E se sa ki fè, nou menm nan Moussano, nou estime sa, nou di nap travay pou nou mete bon jan strikti nan pati a, pou pèmèt aske nou enspire popilasyon an konfyans. E angaje. e popilasyon an e pèmèt ase popilasyon an konprann reyalite pou yo fè e e e pou yo fè pati yon strikti politik e bon youn nan bagay ki ap fè yo fè Mosano konfyans paske andeyò de tout kritik ki ta kapab genyen nan refòm ki t ap fèt pou pati politik yo la menm si w tande gen 10, 15 pati nan Nòdwès Mosano se se sèl pati ki te rive enskri paske se li ki te ranpli oubyen reyini tout kondisyon pou pèmèt aske oubyen tout kondisyon pati politik ta dwe reyini pou enskri. Ya.
A konbyen pousantaj nou kapab bay pou moun ki nan tèt pati a ki se Lucas Sainvil si toutfwa gen eleksyon pou li ta patisipe nan eleksyon an? E pou m reponn nou a kesyon sa, men ke m pa t atann a yon parèy kesyon, men fò m di w, e li ka se yon vil fò, li ka se yon vil fèb. M ap pran de egzanp, pa egzanp, ki kapab eksplike feblès li ka. Kòm palmantè, se li menm, li gon nivou enplikasyon. nan palman nan premye tan nan chanm depite a nou konnen nivo enpak li nan CPP epi kòm senatè li te nan komisyon edikasyon li fon bann entèvansyon li enplike nan yon bann reyalizasyon men popilasyon an pa okouran de anpil entèvansyon E li ka senplifye sa yo se yon seri de bagay ki make e feblès li. Alò gen anpil moun ki kapab estime tou e li ka senplifye fèb paske yo pat kòm palmantè yo pa tande e non li nan yon seri de skandal koripsyon ou byen kòm moun k ap retire moun k ap se si k ap se la. Alò e anpil fwa moun nan popilasyon an toujou konsidere. E sa yo kòm feblès bò kote on moun. Men jodi a, e Jimmy, an deyò de tout sa k'ap di, byen ke nou menm nan Mosano, nou poko antann nou si n'ap voye li ka kòm kandida o Sena, men li ka se youn nan moun ki sou le plan sikolojik, Ki plis prè wi pou patisipe nan eleksyon nan depatman Nòdwès la nan moun ki te la yo. Mwen di byen byen antandi nan moun ki te la yo. Paske vreman an deyò de prestij li ke l fè efò pou jere. Alò nou pa di ke l sef non kòm aktè politik oubyen kòm moun. Men si li ka sèvi l te enplike nan yon seri de zak malonèt nan peyi a. Ou tap konnen, nou tap konnen ou byen anpil moun tap konnen e gen de sanksyon kap bay, gen yon seri de bagay kap fèt, nou tap tande sa. Men kounye a la, sou plan sikolojik, li prè dan le sans ke l se youn nan palmantè e ou sot di gen palmantè ki konn batay avèk palmantè ou byen palmantè kap batay avèk otorite lokal pou vizibilite. Men an di pa egzanp. Konbyens nèg ki tap depite oubyen senatè ki te jwenn pwojè vin ak yon inivèsite nan yon depatman, epi ki nan poz premye pyè oubyen nan lansman pou l pat fè efò pou l la? Men se ra palmantè kap di bon majistra pran responsablite w pandan map fè tout sak posib. Li ka sivil se moun ki pase nan palman ki plizoumwen byen kolabore avèk otorite lokal yo. Dayèl toujou di sa, e li pa ajan devlopman dirèk, men tout sa ki kapab kontribye nan devlopman depatman, li pap bare l. Se sa k fè kèlkeswa nan nivo komin Pòdpe oubyen nenpòt lòt komin, tout sa l te kapab enfliyanse pou vini, li vin avè yo. Se sa k fè.

oubyen followers Forum Despwa e Sosyete yo? Alò fanatik Forum Despwa e Sosyete yo, youn nan bagay ke m ap lanse kòm dènye mo atravè emisyon sa, se fè tout sitwayen ki ap viv dwe konnen Lavi politik peyi yo dwe enterese yo. E sitou jèn yo. M byen kontan nan dènye moman sa yo, m wè gen anpil jèn ki enterese ak kesyon politik, men m swete ke yo pa konfond vitès ak presipitasyon. Premyèman, kòm moun, ou dwe kòmanse enplike w. Dayè premye òganizasyon ki egziste Kòm moun ke w dwe kòmanse fè entèvansyon, se lakay ou. Fason ou òganize w lakay ou, ou enplike nan lakay ou, sou katye ou, nan OCB yo, òganizasyon kominotè de baz yo, nan legliz ke w ye, lekòl ou, e se ki nivo angajman ke w te konn pran. Pase lè w kòmanse pran angajman. E trè to, sa ogmante yon seri de bagay nan ou. Pa egzanp, yo ede w nan priz de desizyon, yo ede w reflechi tou, plis matirite. Alò, mwen menm, m envite chak sitwayen oubyen tout sitwayen, omwen, menm si nou gen movèz konsepsyon, 2 pati yo, men fòk nou enplike, nou kapab sisite oubyen nou kapab bouste chanjman an. Pa egzanp mwen menm kòm nèg ki nan Bosano, nou konnen mwen menm son nèg ki bigidi, mwen menm m gen anpil dezakò avèk kòdonatè nasyonal la, menm jan tou gen anpil dezakò ak kòdonatè. kominal yo anpil dezakò atravè reyinyon paske sa si sa dwe fèt fò l fèt e kòman n ap avanse fòk gen estrikti ki mete kòman bagay yo dwe fèt paske il nè pa kesyon lè w ap pale de mosano jodi a se li kasenvil men il è kesyon de tout moun ki enplike e ki gon responsablite nan mosano a asime responsablite yo. Alò, nou swete aske moun yo konprann nan tout peyi nan mond lan, oubyen tout peyi nan mond lan k ap mal fonksyone, se yon seri de move desizyon politik ki te konn pran nan yo. Men pou peyi sa yo byen fonksyone, se atravè bon desizyon politik ke y ap fonksyone. Men kiyès, kot bon desizyon politik yo? ap soti se bò kote aktè politik yo fò n dakò manyen sistèm nan e fò n dakò chanje lòd dè choz ou gen peyi ki te pi mal pase ayiti pandan yon bon nonm de tan pa egzanp wanda e mali e bon boukina faso nan dènye moman sa yo k ap fè anpil efò avèk traore nou menm nan mousa nou nou kwè nan sa nan valè. e ke li ka sèvil kòm moun ki gon yon eksperyans e kite pou strikti a pa rapò ak fonksyonman l, sansiblite ke l te genyen e pou non li kòm otorite pou pa nan tout bwat fatra. Nou toujou di manm yo pran egzanp sou sa. Pandan tou, nou toujou di manm yo fòn korije erè li ka sèvi l te fè kòm moun. E si demen si Dye ve e li Kasenvil tounen kòm senatè, nou genyen depite, nou genyen majistra kazèk kazèk, epi pou nou gon pi bon reprezantasyon, epi yon pi bon reprezantativite a travè depatman e pou ki pou pa pale peyi. Yes.
Mèsi Dano Sejan ki rejoini malgre sante a pa tèlman anfòm, men li gen obligasyon pou l fè emisyon an. Mwen di w mèsi paske w ta gade Robens, mèsi, e tan dot moun nou pa rive site non yo, nou di yo mèsi paske